Tout moun sa kap fèt ou sou paj paw la ki se Jeff Denis 56 pa bliye abòne e like e pataje si w renmen sa kap fèt la jodi a jan nap gade nan foto a nou pote pou ou blizwon avèk fantom donk nou pap rete sou fantom avèk blizwon nap senpleman rete sou 2 medam sa nou wè blondine avèk florence donk nou konnen nan 4 dènye ane ki sot pase a kote blondine te nan Sinema Ayisyen nan kote li vin kite sinema li pase nan nan komèsyal sa m pale de komèsyal li tap vann kounye a li antre nan yon lòt karyè ki se mizik Ayisyen nan kote li featuring avèk J-Beatz kote nan 2 dènye ane sa kote mizik sa tap vrèman bat moun sou rezo sosyo yo kote li te fè prèske 2 milyon abòne nan mwens ke 2 mwa donk kounye a la li antre nan yon lòt konpetisyon kote li antre nan rap kreyòl kote gen anpil moun ki di l pa konn chante men li chwazi papa rap la ki se Fantom pou l featuring avèk Fantom mizik sa gentan ap bat anpil moun sou yo rezo sosyo yo kote li genyen 55800 abò 500 mil abòne donk tout moun ap di èske gen yon bif kap vrèman eklate ant Fantom avèk Zoe lè n pale de Zoe nou wè se Dyab la ki se Blaze one lè maneja ap de blaze one se blaze one le grand poète kote blaze one ale avèk Florence kote li pran Florence poul featuring donk nan entwodiksyon mizik blaze one avèk Florence an nou wè li gentan ap bat anpil moun li gentan gen 700 mil moun ki gentan gade sèl tizè video a gen anpil moun kap poze kesyon èske blaze one pral bay yon gran frap pa rapò avèk fantom si yon frap ta rive fantom ta endekse monchè m pèmèt ou Ap genyen yon gran bif ki egziste antre 2 moun sa yo. Pa bliye nou konnen Fantom pa janm pè anyen kote li te di anpil atis pa kann chante lè li te pale de Ti Joe, li te pale de Shabba, li te pale de Ti Ansyto tout moun sa yo te endekse e li te di li te prè tou pou li te kase djòl Ti Joe. Donk nou pa bezwen nan echenn mic la, jan de vyolans sa yo, nap senpleman rete nan lit mizikal la. Donk si ta gen yon bif ki antre ant Fantom avèk Zoe, Kisa nap panse eske lap kreye anpil buzz eske lap fè anpil view sou rezo sosyo yo nou konnen lè Blaze one yon bagay Blaze one gate sa kòm yon Blaze one ki pat janm nan bif avèk moun yon Blaze one ki trè rete pozitif nan tèks lap ekri yo donk nou wè Blaze one up to date kote Blaze one pran yon lòt karyè mizikal e li ap tame yon lòt karyè mizikal ki se entènasyonal kote misye pral gen poul featuring avèk yon pakèt atis lèn pale de Chris Brown epi yon lòt pi gwo atis si misye ta fin gen anglè la tou. E nan pale tou de kontra misye siyen avèk Adidas kote misye pral fè anpil pale de li. Donk mizik Florence lan nan wout e nou panse Florence pral pote anpil bèl bagay de selon entwodiksyon videyo a kote nou wè Zoey ki fè yon ti sin ak men l ki di fèmen bouch yo. A vle di li pral fèmen bouch rap la Net epi li pral fèmen tou bouch papa rap kreyòl la nou se fantom èske si bif sa ta fèt dim ki pozisyon w pa bliye bay pozisyon paw avèk yon kòmante si w renmen travay kap fèt la abòne ak chanèl la pou nou ka pote plis enfòmasyon de nou konnen Blondine se yon fi ki trè komèsyal kote lap vann kòl sou rezo sosyo yo kote li refè kòl m kapab di tou 2 medam sa yo refè kòl konplètman e medam sa yo gen kapasite e si yon bif ta eklate m panse w. Nap gen anpil bèl bagay nan mouvman hip hop kreyòl la lap fè mouvman vin update nou konnen wendyy ki vin pran yon ti poz tou et beef sa ka kreye anpil challenge de kote dezowey avèk fantom donk pozisyon pam se pote pi bèl bagay pou nou fè nou konnen tout enfòmasyon kap pase sou chanèl la pa bliye al abòne ak chanèl la ki se Jeff Denis 56. Pou ka genyen plis enfòmasyon. E sa nou te pote pou ou nan ti videyo sa, nouvo bif ki pral eklate ant Fantom avèk Zoe. Pase Zoe gen tan di, li menm lap fèmen bouch yo. Donk videyo sa, tizè videyo a gen tan lage, li pase avèk 800 mil abòne nan mwens ke yon semèn. E videyo Fantom fè avèk Blondine nan, li gen tan pase a 508 mil Moun kap gadel donk sa vle di anpil pale anpil anpil moun anpil bagay serye e video gen anpil koulè e video telman bèl e gen anpil moun ki kontan reyaksyon Zoey la avèk sin menl lan ki di li fèmen bouch sa vle di li pral fèmen bouch papa rap kreyòl la nou konnen fantom ki pa janm pè batay e fantom pap janm lage ba Zoey manipilel konsa pa bliye al abòne ak chanèl la ki se Jeff Denis 56 pou ka genyen plis Enfòmasyon pou w ka gade plis de rap kreyòl ayisyen. Donk se sa nou te pote pou ou nan videyo a. Pa bliye al abòne sou paj nou an ki se Jeff Denis 56. W ap fè yon klik epi abòne pou w pa rate ankenn notifikasyon yo. E chak jou nou garanti w, chak lendi e mèkredi, jedi n ap pote bèl videyo sou atis ayisyen yo. Donk pa bliye al abòne ak chanèl la pou w ka gen plis detay.